Ayibobo tout moun nou wè menm plen gòm mango sa vle di m nan mibalè mibalè nan moman la gen anpil mango sa vle di nèg ki manje anpil mango debake nan mibalè a la vin achte mango e yo pa vann yo chè elatriye la mwen nan yon zòn ki rele savann lakou se sa
savann lakou ok la m avèk yon sitwayen nan zòn nan ki se moun tè a moun zòn nan ki rele Lik, men l gen yon ti non m renmen anpil ki rele Akoupim. Mwen salye ti non yo te ba li lè l piti. Ok, men gon bagay m ap eksplike m la ki enterese m, m te di atis pou listwa ak jewografi pa dwe pa montre peyi a bagay sa. An n fè yon ti filme patat yo. Mèsi Stevenson Michel, Maestro Steve k ap filme pou nou. Alò si imaj la pa bon tou se responsab. Donk, e patat sa, li rele kòman patat sa rele? Tchoule manman poul. Kòman? Tchoule manman poul. Tchoule manman poul. Sa se yon stil patat. Sa se yon premye fòm patat ki la. M pral mande w talè ki lòt bagay. E sa? Patat zonbi.
Patat zonbi.
Patat tchoule manman poul la li menm. Nan konbyen tan l bon? Menm dat la. 3 mwa. 3 mwa.
3 mwa. Ni sa a tou? 3 mwa. 3 mwa.
Bon.
Tande, an n serye mezanmi. An nou imajine yon segond leta ta deside pran lajan peyi a, lajan pèp la epi l akonpanye peyizan yo. Nou wè ki mirak ki t ap gen nan peyi a. Afè grangou a se yon bagay nou te vire do ba li lontan wi. Sa vle di gade yon ti lakou la, gade patat la. Kounye a, annou imajine Leta ta di l ap mete tè yo an valè. Olye nou pran tè yo bay kokakola, olye nou pran tè yo pou n voye bay miltinasyonal ki bezwen fè bagay pou met nan koka, bezwen fè sik ki pa gen kalori pou met nan koka, poukisa n pa t pran tè sa yo pito nou di peyizan ki gen kapasite, ki konn travay, n ap ankadre yo, n ap ba yo mwayen e n ap leve nivo lavi yo tou, paske yo bezwen lajan pou yo viv byen, n ap fè lopital, n ap fè bagay nan zòn yo, epi mèt tè a vin travay pou bay peyi a manje. Sa vle di ou wè patat lè sa ou t ap ka achte yon lo patat pou 10 goud nan mache, ou t ap ka achte yon lo patat pou 5 goud. Paske tè a la, patat la la, solèy la la, dlo a la, lapli a la. moun yo la. Moun yo la. Donk ou pa wè ki mèvèy nou ta ka fè? Se pa bay blag n ap bay la a non. Bagay serye n ap pale la. Sa vle di mwen menm sa etone m paske yon patat sa vle di twa mwa se yon bat je li. Wi.
Yon bat je.
Yon bat je li ye.
Yon bat je. A mwen m pa janm pase dat. Depi w wè w panse se nan mwa davril a la bon sou li. Bon kote w wè l ye la a, depi l bon ou panse se nan mwa davril a la, lè l vin bon la a ou bat li chay la depi l vin bon chay la vann 400 dola.

Noël la, ni mwen pa konn pase yon dat wè ou pa wè. Wal mwen, ou pa wè ti lakou a, li kore, m gen tout bagay ladann. E Jewòm la men patwon m lan pitit mwen an mwen, bon m mèt di w wè m granmoun, e mizè k mete m Jewòm lan la. Ay m travay anpil. Ya.
An Kotomi la m gentan sou dèyè a la, m gentan sou 15 mamit pistach. Pi nan zòn nan fè pistach tou? Wi, m gentan sou 15 mamit pistach e m poko fin plante. Travay, jèn sa fè tout bagay.
Non men se sa a wi, nap di a. Sa vle di, moun sa yo pa bezwen leta pou yo viv. Moun sa yo men sa yo bezwen. Yo bezwen sekirite, pou pèmèt lè yo gen lajan yo, bandi, vòlè, zenglendo pa vin rale zam pran kòb yo, pa vin kidnape moun yo, pa vin vyole pitit yo, epi yo bezwen lopital pou voye pitit yo ale, yo menm yo ka viv pou kò yo. Sa vle di se pa de moun ki bezwen leta. San li k òganize lavi epi moun yo pou kò yo. Pase Ayisyen fè tout tan l se sa l ap fè. Leta pa t janm ba l anyen. Men poukisa lajan taks li a, ou pran l, se madanm ou, se pitit ou, se zanmi w ap bay li? Donk nou te kontan fè ti vizit sa nan Mibalè. M pa t vin pou sa. M pa t vin pou sa. Men lè m vin la, li m di fò m pale avè w paske pou mwen se yon ewo. Paske lè w ap travay la, jan w ap travay la, sa vle di se modèl moun sa yo wi pou peyi a vann. Bon lè m di modèl la. Sa vle di nou bezwen yon peyi kote lè w ap travay pou tout tan sa w ap fè a travay pou ta gen pou ta viv nòmalman ok sa vle di ou pa ta bezwen e e e pou w bezwen achte pistach ou pa kapab etsetera nou pa swete sa men lè m ap pale m ap pale an tèm modèl travayè se modèl la sa se de moun ki kwè nan fòs kouray yo se pa de moun ki kwè fò yo rich byen vit egzakteman donk sa vle di mwen menm m te kontan vin la pou m kontre w paske Lè nou jwenn modèl moun sa yo, paske peyi a jodi a ki sa l ye? Se tout moun bezwen rich vit, rapid ou fè yon kòb, foure kò w nan politik, fè raketè, vòlè, zenglendou, dwòg, epi pou w rich vit, epi w kwaze bra w ap gade tout moun nan je, pa gen moun k ap poze w kesyon sou kote w jwenn lajan an. Alòske yon modèl travayè ki fè tout tan l ap travay, pitit li nan travay tou, epi nou pa vle valorize. Paske jou nou valorize moun sa yo, Leta ap konnen efektivman lajan taks pèp la se pa apèd. pou l al bay li nan Savann Jàn. Se pa zanmi, se pa koka kola pou l al bay lajan taks pèp la nan Savann Jàn, men se pito peyizan yo l ap ankadre. Okontrè, l ap remèt peyizan yo tè a pou peyizan yo travay pou pèmèt peyi a jwenn manje. Mèsi anpil. Lik, si w gen yon dènye pawòl w anvi di moun yo. Mwen gentan, pa, ou te wè m menm kanpe la, m gentan sou 6 pitit pitit.
Ah, ou gen lè sou 6 pitit. Ou pa jwe non. Ou gen lè sou 6 pitit pitit la. E tout moun yo se ou kap gide tout bagay, se tout bagay. Mwen degaje ma vek avè ma pitit, men pitit mwen mwen lakou a la, kote wè la wè kon bejèn ti kay. E sa pi bejèn si wè la, se yon nan madanm ki la dèm. Men sa a son pitit tout la dèm. Mwen lòt pitit ki rete pi ba la. Men yo travay tèt ou.
Ebyen pitit mwen an map diw la ki travay tè sa, li te li te parèt la pale avèm la li mandem ki mesye ki Humm m te wè misye nèg ki te do touni an, li te kanpe la, e lè wap dil se mèt tè a.
M te wè misye, an nou di yon bagay, sa vle di poukisa n pa fon bèl vilaj nan zòn nan, peyizan yo konn travay yo ka travay, sa vle di yo.